Lè minèt ap frape nan tout moun nan lemond antye pral di se bab wi avèk dwayen bab li annafè minèt ozetazini gen moun ki konprann wanga pa janbe dlo wanga pa pran avyon radòt. Let me tell you something from now on you are paying the consequence of your deeds you must learn to respect people even though you know them or you don't know them you must respect them anyhow no one give you the right no one give you the choice to insult people the way you want to.

E map dil. Pa jwe ak dife pou malè pa rive ou. Mwen apresye tout moun. Mwen respekte tout moun. Mwen renmen tout moun. Mwen jwe ak tout moun. Mwen manje ak tout moun. Men m fè respè m ak tout moun. M pap pran chans al manke pèsonn dega. M pap pran chans al leve men sou moun. M pap pran chans map di de pwopo ostil a lisi de yon moun. Non, m pa la pou sa. Etan kòm yon mèt, le Doyen Robert Etienne, le doktè an teyoloji, yon otobyografi, yon pwofesè de lang, yon doktè an teyoloji, an teyoloji biblik, e yon òm apwofondi nan la mistik. E yon ansyen pwofesè lekòl, yon ansyen direktè lekòl, yon ansyen pastè, yon ansyen pwofesè, yon ansyen sansè lekòl. Mwen gen anpil elèv aktyèlman la ki pati nan peyi etranje. Mwen gen elèv aktyèlman la ki isit Wanament. Lè yo wè m nan lari, yo pèt pou yo kriye. Pafwa moun yo dim non mèt baw pa bezwen wont se pa vòlò vòlè yo travay ap travay donk lè yo wè mwen yo wèm menm amour menm respè m pa chanje ak pèsòn si je suis ce que je suis c'est grâce à Dieu le père le fils et le saint esprit et les etres inhumains que je ne vois pas

Li te arive ensilte plizyè moun, li antre nan pil domèn ki pa branch li, bagay ki pa revyen li antre ladan, moun li pa te konnen, li pa konnen e li pa p janm konnen, l ap arive manke moun sa dega. Pou Minel arive le dwa, l ap ensilte doyen Robert Etienne avèk de pwopo ostil a lisi. de ma mère qui est morte depi an 1990 a laj de la vyeyès pou minèl ap arive ensilte m paske bab mwen blanch yo jonis pou l di m se mango m ap manje sòs mango tonbe sou bab la bab la pouri pou minèl bès arive ap di ke Robert Etienne santi fò. Ou t gen parfum ta voye ban mwen. Epoutan gade parfum ki sou tab la. Gade parfum. Gade parfum ki sou tab la. E gade parfum ki la ankò. Kote Minel Best konnen Robert Etienne. Li wèl sou rezo sosyo. Minel Best kite des individus mal formes, mal ekipe, mal prepare.

Mèzalò, Abraram di, Sètase! Alo? Abraram di, Sètase! Minyè rive nan dènye bout li e nan dènye limit li. Lè l ap pale, pale, pale, gen yon pastè, m pap site non l, Ozetazini, ki rele m, ki di m, monchè, si m nan plas ou men sa m ta fè pou okipe misye, lavi pral pale avè l. E mètnan, sè le kama de lavi k ap pale avèk Minèl. Se pa tout moun pou rans avè l, se pa tout moun pou ap manke dega, se pa tout moun pou ap jwe nan bab yo, se pa tout moun pou ap derespekte yo, se pa tout moun pou ap di nenpòt sa w vle ak bouch ou. Bouch ou gen limit. Bous ou la pou l bwè dlo glase, li la pou l bwè dlo cho, li bwè pou, li la pou l bwè te glase, li la pou l bwè te cho, li la pou l manje manje kèd, li la pou l manje manje cho, li la pou l manje piman, li la pou l bwè krèm. Lang ou fèt pou bwose 3 fwa pa jou, e pandan w ap bwose lang ou, Minel, di m ki sant ou wè l genyen? Mèt nan le revè de la meday, frape pye atè. Sa w wè la Minel, ce n'est rien! Kòm de espresyon kreyòl la, èske, pèmètemwa chè mèt, Minel, èske w konnen Robert Etienne? Non! Ou wè sa k nan kou m nan Minel? Sèl, kouman w rele bandi an ankò ki trè po, sèl lanmò sanjou ki ka esplike w sa sa vle di. Sèl lanmò san jou ka esplike w sa. Men Minel ou te depase lè bòm. Kisa k te pran w? Èske w konn fimen bòz? Èske w konn fimen kokayin? Èske w konn fimen krak? Èske w konn bwè agwa florida avèk kola? Èske w konn bwè kleren avèk kola, avèk agwa florida tou lè twa melanje ansanm? Pou ta rive w ap ensilte le dwayen Robert Etienne pou w ap di l yon seri de pwopo ostil. Hum! E ke menm manman m ki fè m pa ta awoze le dwa di sa w di a, yon ansyen militè, yon ansyen detektif prive, yon òm fòme. Yon òm edike, yon òm enstwi, yon nonm ki ka mete bagay yo nan plas yo, li pa ta rive nan pwen sa a. Paske mwen konnen sa sa vle di respekte moun. Lè w pa respekte moun malè va rive w. Ale nan simetyè Wanament lan pou wè, ale nan simetyè Romero, ale nan simetyè Dilè, ale nan simetyè nan Panyòl, ale nan simetyè Puerto Plata, ale nan pil simetyè w ap wè plis foto jèn moun, jèn gason, jèn fanm. E aktyèlman se lantèman jèn gason, jèn fanm k ap chante tout lasent jounen nan Wanament. Nan manke moun dega, nan pa respekte moun, nan depase lè bòn. Pase w pale angle. Moun ki pale angle pase w. Le Doyen Robert-Etienne pale angle, l pale franse, l pale espanyòl. E ou menm ki lang ke w pale? Le Doyen Robert-Etienne se yon doktè an teyoloji. E ou menm nan ki sa w ye ou menm? Le Doyen Robert-Etienne se yon otobyografi. Yon otodidak ki kapab ekri lavi ou. Lavi pa l. E ou menm kisa ou ka fè? Oh ou gen parfum pou vann wap voye vann men parfum e kounya vann men parfum non jan sa bèl wap domi sou yon kabann ke lo sè mèt sè mètrès e kounya ki koulè kabann dròp ki koulè dròp wap domi aswè a la kouman kabann lakay ou ye hein ou te depase lè bon nou pat obeye pèsòn men kounya ou jwenn nan yon pwen kounya wap di sim te konnen. Ou te rele m pou w di m se yon bòs. M pa t nan bòs avè w. Lòt ap pale tenten yo. Anpil moun te konn ap di o, e, e, e, Minel ki konn bout ou. Mwen m te rete dans le silence.
Sa ta vle di Bab, e, sa k rive Minel lan, èske li ta gen yon men kache dèyè l tankou ou menm? Ta gen yon pousib dèyè l, se ou menm ki ta fè yon bagay ki fè.
M pa bezwen fè anyen.